Li toujou ap byn fè dyòl lè kel ap marye anvanm humm m voye envitasyon ba li vre m konnen l pral sezi wi men sou yo Steph ah Bianca Victoria ah fòm envite tout nèt fò yo vin sezi humm mwen menm wi m pa ta jwenn yon bon nèg hehe ok. M gentan konte la 250 moun wi. Ok cheri.
Oh bebe.
Sa w fè la?
Yon ti planifikasyon map fè pou maryaj la, ou konnen m te gen anpil zanmi. Bon, anm gade pou m wè konbyen kat map fè. Ok, se enpòtan. Oh cheri, anpalan, m gen yon bagay pou m pale la wi. Kisa bebe?
Ou konnen nou pral marye a wi. Mwen li di, mwen menm nou ko pase ou ko pase a wi. Malgre nou te gentan pase yon kondisyon de sa pou nou pa pale de pase nou. Bon, m panse ke se jodi a se meyè moman pou nou pale de sa. Non bebe, pase ret nan pase, se fiti nou avèk prezan nou ki konte kounye a. Ou pa konnen tou, gen kèk bagay ou ka vin dekouvri li ka fè refè sou relasyon an. Epi, li te pase kondisyon pou m pa t pale de sa. Ou sonje, cheri? Wi, sa w di a se verite. M te gentan pale de sa. Men, antouka, cheri, nou pral marye. M panse ke sa pa ka enpeche nou kontinye. Sa pa ka enpeche nou marye. Sa w wè, cheri? Cheri, sa pa anyen. Nou pral marye sa pa anyen pou nou pale de pase nou bon sa ka rive ou pa vle komanse avan m deside pou m fè l avan map komanse wap tande pye wè mwen la wap gade a pi gwo jènjan ki te gen nan katye bò lakay mwen se mwen wè m te gen yon ti fanm m te renmen ansanm avè l li te legliz mwen. Ou wè ti fanm sa? Depi wè li kwaze avèm ponm lage anpi m file lakay la. Se te li menm. Manzè rele Dala, ou te site non l la wi. Wè wè wè fanm sa tèlman tèlman sentilbon. Tande tande Dala pwòp zanmi m wi. An n pa pale de sa. M gen rezon al envite l vre. Tande wè m te gon m te gon ti machann sa. Li wè m grangou se m file lakay li. M te yon madan pastè. Ou wè fanm sa? Gon jan l ap adore. Alelouya! Alelouya! Ou wè? Ou wè jan w wè l ap adore konsa lè l ap ranpli a? E konsa lè l sou mwen se alelouya! Alelouya! Ou wè? Gen anpil moun ki pa konn sa. Madan pastè se yon resous. Se madan pastè yo ki dous anpil. Avè m te gen yon demwazèl. Men fò w pa bliye apre m. Bon, sa w di la, e pa manti cheri. E vre. Avè m te gen yon demwazèl ki te fèk vin rete bò lakay mwen. M annik antre lakay li, m pran sè, m pran matant, m pran kouzin. Kraze m kraze fanmi sa. Hum! Pwoblèm. Antouka cheri, m pa son vi ke m pa ta renmen pase ankò. M pa ta renmen pase vi sa ankò. Pase m pase yon pakèt vye vi. Antouka m panse se yo menm ki chanje vi m. Kounya, m pral gen mesye devan nou. Jan wap pale la sanble m chanceuse anpil paske e nan menm wap met bag la. Ou gen chans anpil cheri paske se dwèt sa m pral kenbe pou m mete bag la ou gen chans anpil cheri. Antouka cheri m pa kwè ou fin tande tout sa m di yo la epi ou pa chwazi ri. Dim non menm. Ah chérie.
Map koute w chérie.
Humm kòm ou ensiste map di w. Menm pase plis pase w wi. Paske tou ou menm tou ou trè chansye paske w genyen m. Ou te ka pat genyen m tou.
Oh kòman sa chérie? Ebyen chérie di m map tande w.
Chérie jan wap gade m la e piti m piti wi. Sam genyen a babye m m paka baye. Jan m ye la e manman baz yo m te ye lontan. Humm e mwen ki pou ta di w sa m te konn fè lontan. Ou konn baz ti mesye ki te abite bò depo yo? Gen yon jenòm ladan yo ki rele Owens. Humm. M kouche a misye. Misye t ap vin pran pòz li bezwen relasyon seryez. Pat ko sou sa. Se manje m te vin manje kòb. M vin manje kòb li. M brize kè l m ale. Youn la dwe t rele Kerlan. Swa misye nan eta jodi an se akoz de mwen. Nan epòk la yo te konn ba l kòb pou l al peye inivèsite. M pran wòb la nan men li. Epi tou, swa li pa ka fè anyen nan vi l kounye a. Paske mwen menm depi alabaz m gen tan. An m desann misye plat. Men m kouche avè l tou. Men yo pa kite m al konsa non. M kouche avè yo bagay sa. Gon lòt ankò k rele Dave. Sa m ane mil nèt. M kouche avè l. Men m fini a pòch li tou. E kòman e. Gen toujou wi cheri. Ou te konnen yo ede m. Bon m non yo non. Paske yo tèlman anpil m pa sonje yo. Gen youn nan gen youn ladan yo ki rele Sebastien. Li pou jè avèl tou. Sebastien an pat gen andirans men li te bon mwen paske se kòb vin manje m pat vle pou l te fè twòp tan sou vant mwen. Men l bon pou mwen paske lè yo pa fè twòp tan sou vant mwen konsa li bon pou mwen toujou. M kouche ak Sebastien menm ke l pat pran anpil li te bon mwen avè l tou. Gen yon ankò k rele Marvens. Humm. Sa e li chalbore li chalbore m wi paske je l te fon je l te fon ti kale. Men nan premye pati m te kouche avè l paske li te gen tan pou mwen. M kouche avè l tou menm ke li te bon mwen tou. Li te bon mwen paske tou gon yon lè tou se pye ou fè mal lakay mwen. Li te jere m wi men li te manje kòb li tou. Tande cheri, cheri an pasan bon non pa site la ou te kouche avèk Kasano tou? Kasano byen di. An Kasano byen di. An ou te konn misye tou? Hum pou Kasano byen di menm li te konn ban m bon ti kòb. Li te konn ban m bon ti lajan nan men l wi men pafwa tou lè m konn al lakay li m konn blo l. M konn di l ke. M gen règ mwen, lè konsa, m ale. Men, pafwa tou l pa konn kite m al konsa. Epi, lè misye fin travay, kòb travay li se pou mwen li ye. Men, misye te pran yon bagay tou. E pa yon sèl fwa non, li te pran plizyè fwa. Cheri, e mwen k ap ba ou. Jwenn m ye la cheri. M konn, m kraze baz nèt. M antre legliz. M fè frè divize, frè legliz yo, 2 frè legliz yo divize. E mwen kap ba ou cheri. Men m ale pè m konn pran patou. Konnen tou, yo konn bave sou vant mwen konbyen lajan m bezwen. M reziye m, gen yon lè tou pitit m al kouche avèk yo, tan tou ret nan bouch mwen. M reziye m kanmenm, kòm se kòb m te bezwen. Antouka bebe ou chanje lavi m jounen jodi an. E sitou konnen nou pral marye. E fout!
E tye sa nan djòl ou! Oh sa kap pase la chérie?
Mo maryaj la etye l nan bouch ou cheri. Ou paka madan marye.
M pa konprann nou cheri, sa kap pase la? A vle di ti S ou pote pou mwen la, ti S ma, antre floup soti flap.
Sak pase gwo bebe la? Li pral fache? Humm. M pa menm di l tout bagay yo menm. M pa menm di l yon virgil non nan bagay yo epi l gentan fache konsa. Humm. Si m te di l tout menm. Humm. Antouka.